Bonsoir mwen se Yoeldine mwen kontan patisipe nan lari show pou m rakonte istwa m mwen te bwè kloròks pou sa moun ap di sou mwen je crois que j'étais en NS2 lè ke m te konn pede resevwa kòm si asyèlman fizik kote ke te konn gen moun ki te konn toujou ap pale de gwosè m donk m te arive bwè kloròks. Je me rappelle que c'était un vendredi, mwen te gen yon kont avèk yon elèv nan klas lan, men se pa, se pa, se pa, se pa gwo gwo kont, se te, se te kòm si diskisyon antre ami, epi men elèv lan te gen yon gwosè pase m, yon wotè pase m tou, donk m te, m te, m te, m te piti. Men avan lekòl mwen, yo te konn toujou ap rele m lèmò. Lèmò, skelèt, o m mouri deja, se zo a k ap mache. Donk sa, sa, sa, sa te vin pouse m nan depresyon. Donk m te ton, m te konn toujou kòmsi resevwa diskriminasyon nan men moun ki pwòch mwen, zanmi m, kèlkelanswa kòmsi de antouraj mwen parapò avèk gwosè m. Epi, yon vandredi, mwen nan yon ti diskisyon avèk yon elèv. Lòt elèv yo kòmsi ou konnen ke m piti, donk tout elèv yo parèt e pou li ke y ap pran nan diskisyon an, pi l pale, bagay sa yo. Mwen menm m te rete nan mwen menm paske m te wè ke m pa ka fè diskisyon avè l ni m pa ka rive pi lwen toujou. Mwen menm ki te panse ke diskisyon fini nan vandredi, epi nan samdi yo fè gwoup. lekòl kote ke yap mete skelèt sou profil sa vle di ke m sanble avèk yon skelèt m sanble avèk m sanble avèk yon mò donk kote ke yap mete bagay sa yo sou profil gwoup lan yap fè diskriminasyon tout sa m di. Epi dimanch ankò pil ap pòs ap pòs de kòmsi de zimaj ki mèg pa rapò avèk mwen menm. Epi m pat gen kouraj pou m te rakonte moun lakay mwen anyen. Paske m pa m te met nan tèt mwen ke si yo tap fè m, gwosè ke m te genyen an yo pa tap ban mwen l. Donk, m pa m pa t gen kouraj pou m te rakonte moun anyen, ni m pa t gen yon zanmi pou m te rakonte men sa k ap pase, men sa k ap pase pa rapò avèk gwo sè m, kòmsi jan ke y ap fè diskriminasyon sou mwen. Epi, nan lendi, jou ke m pral bwè kloròks lan, mwen vini lekòl lan, mwen pa ale nan direksyon, mwen pa fè pyès demach, sof ke mwen rete nan mwen menm. M te gentan di ke depi ke m rantre. Depi ke m antre nan klas la, m ap just rete nan mwen menm, m p ap di anyen. Epi, pandan ke m chita nan klas la, yon gwoup elèv ap vini pa anba, y ap fè bri, Bat li! Bat li! Bat li! Lè mò! Bat li! Bat sesi! Bat, bat. Epi, elèv lan parèt sou mwen. Elèv lan ap di m de twik ki pa nòmal, l ap di m de sotiz, tou sa. Epi, l ap lonje dwèt nan figi m. M pa fè anyen. Donk, li menm di ke depi m reponn li, li bat mwen. E mwen menm ki te konnen ke m te piti, malgre le fè ke m te gen, m te gen moun nan klas la ke m te ka di ke m te ka konte sou yo pou yo te di, a, pa fè l sa, ou wè li pa ka pale avè w, ou wè li pa ka goumen avè w tou sa. Mwen menm kòm si m te piti, m te rete nan mwen menm. E lè m wè ke tout moun arive kont mwen, Epi tout timoun ap di bat mwen, bat mwen, bat mwen. M te vin santi ke klas lan cho e m te kòmanse santi m pa nan nòmal mwen. Epi mwen desann kote ke yo konn fè bezwen lekòl lan, mwen wè yon galon kloroks. E m te tèlman pa pa gen moun pou m te konte sou li, anfèt tout tout sa k te nan tèt mwen se te bwè klòt sa paske imajine w ke on moun w ap di w ke ou pa t sipoze egziste paske ou mèg, ou pa t sipoze la, ou pa sanble anyen. Epi san reflechi m te pran. galon klorèks lan, mwen te ale yon kote ke pou moun pa wè m, paske m pa t, m pa t ka, m pa t ka sipòte asèlman yo. M te ale yon kote, m panse ke ki ta pi senp, san ke, san ke m pa t panse a manman m, m pa t panse avèk. M pa t panse avèk manman m, m pa t panse avèk anyen kòm si ke m te ka, m te ka pèdi aprè. M te just fè yon aksyon san reflechi epi mwen te ale, mwen pran klòks la mwen bwè, mwen bwè yon premye fwa, mwen pa santi anyen, mwen bwè. yon dezyèm fwa epi mwen kòmanse santi m pa byen, m kòmanse santi ke anndan ap manje m tou sa, m kòmanse santi m pa nan nòmal mwen. Men pandan tout se tan, pa gen yon moun ki leve m ta di w pou yo di ke yo pral gad ki wout ke m fè. Pa t gen yon ki te fè l, men m kwè ke kòmsi avan yo wè ke m pa janm ka antre nan klas mwen, m pa janm ka. vini donk gen youn kanmenm ki te pase ki te al chèche m e lè ke m fin bwè klorèks lan m te kòmanse m kòmanse ke m pa santi m kapab ankò donk sa te vin rann ke tout klorèks sa te vin tonbe sou mwen epi m te kòmanse ap rann flèm mwen anndan bouch mwen te kòmanse manje m te kòmanse ap rann flèm mwen paske m te vle m te vle sa kòmsi pou m te santi ke m alèz se te se te pa nan mond sa ankò paske. Gen moun ki pa konnen ke lè ap pale kòmsi kisa ke sa sa ka sa ka komèt lè ke ap di yon pawòl kèlkeswa kèlkeswa se pou blag kèlkeswa se pou se se pou se pou yon jwèt ke yo tap fè yo pa kòmsi nòmalize ke gen pawòl yap di ki ka fè enpak sou yon moun paske nan moman an mte santi ke mpat sipoze egziste mte konn ap poze tèt mwen kesyon poukisa m la Bon m mèg m pa sanblan anyen m pa sesi m pa sela pou kisa m la epi m kwè ke m tap rann flèm mwen nan rann flèm mwen m raple m ke gen youn ki vini ki di men ke m bwè klorèks donk li tap chèche m m sonje ke m raple m yo banm lèt avan ke m menm al lopital m raple m ke yo banm lèt apa de sa m pa konn anyen ankò lè m resi kòmsi konnen ke m nan mwen menm se lè ke mwen rive lopital lan. Aprè pil demach ke yo fin fè, mwen vin konnen ke se mwen menm. Donk, m te fè plizyè jou, paske anndan bouch mwen te gentan manje, vant mwen, m pa t ka, m pa t ka manje bagay ki di yo, donk se te labouyi ke yo te konn ban m nan Chalumeau, tou sa. E aprè sa, m te vin wè, aprè ke M pral touye tèt mwen. Gen anpil nan yo ki te panse ke m te mouri. Paske pil pòs te gentan fèt. E apre sa tou ke m ap aprann ke pa janm eseye fè tèt ou mal pou sa yon moun ap di sou ou. Paske se ou k ap regrèt apre. Paske si m te mouri, tout moun t ap bliye m. Tout moun t ap bliye m apre. Tout moun pa t ap sonje m. Paske aprè ke m fin bwè klòk sa, m te jwenn anpil lanmou. Kòmsi pa t gen moun ki te konn anmède m, kòmsi tout moun te pou mwen paske m te fin bwè klòk sa. E sa te vin rann mwen ekri yon liv. Sa te vin rann mwen ekri yon liv. M te toujou ap panse ekri l paske m pa. M pat gen mizè kòm si m ta di w ke m te gen yon mizè ke yon moun parèt li just di ke m nan mizè. Donk m te gen yon mizè enteryè e sa te vin pouse m ekri yon liv ke m fin ekri kounya men ki poko enprime pou m te ka rakonte sa ki sa ki fè m mal lan. Men m te toujou rete sou liy pou m ekri liv lan men m pat janm vle kòm si twò avanse avè l. Epi, m te konn toujou, m pa dòmi, m pa dòmi nan kabann mwen, dezè, twazè di maten, m ap, m ap kriye san oken rezon paske m te gen, m te, e pa m te gen, m gen yon mizè enteryè paske m ap kriye san oken rezon. M toujou ap reflechi, donk, lè ke manman m. Avan ke m rive kote ke m ye jodi an, donk pou yon moun ki konnen m, manman m se yon, manman m pa rich, manman m pa, manman m pa gen lajan, kòm si m ta di w manman m se yon moun ki rich. Avan ke m rive kote m ye an, manman m se yon moun ki te konn moute tèt kamyon pou l ale nan mache Kwabosal pou l al vann bannann. M kwè ke manman m voye m Pòtoprens depi a dezan. Depi a 2 zan ou voye m Pòtoprens pandan ke li menm li andeyò paske li te vle m gen li te vle m gen yon lòt vi. Sa vle di kòm si tout lannwit li kwabosal, l ap mache, li pa konnen sof ke l ap fè kòb kòm si pou m ka yon bagay demen. Men l te fè efò ke tout sa li pa pase yo pou m pou m pa. Pou m pa pase yo, li te chwazi mete m nan gwo lekòl malgre le fè ke mwayen l pa t pèmèt li. Li te chwazi fè kòmsi tout sa yo pou mwen. Donk, pa rapò kòmsi tout sa yo vin pouse m avèk yon mizè enteryè. Donk, m vin, m vin pa ka konprann mwen. M vin kòmsi, se kòmsi m pa p viv. Donk, m egziste ke men m pa p viv. Epi, m raple m. Bandi te kòmanse ap fè de menas nan zòn nan, parèt ale, parèt ale. Men nan moman sa yo, m te tounen paske m te gen yon maladi ki grav. M te vin jwenn manman m. Manman m ap kouri avè m al ka moun. Donk, m resevwa pil imilyasyon nan men moun. M resevwa anpil imilyasyon, kote ke w pral ka moun, gen bagay ke ou pa ka fè epi ou gen lakay ou, ou oblije ap kouri ak ti valiz, al ka moun, al mande moun kote pou w dòmi. Donk sa, sa, sa te vin koz ke m te. Se pa, se pa yon vi, se pa yon vi ke m te swete viv paske m pa di, se pa, se pa yon vi ke m te panse ke m ta viv ni ke m te swete viv paske o fil di tan ke mwen menm m remake ke gen bagay m ka sibi men gen bagay ke manman, manman m pa ka. Manman m paka sibi yo pa rapò avèk sòt dimilyasyon ke nou resevwa pandan pandan pandan moman sa yo paske ou yon moun ki leve kap pase mizè avèw epi manman se sa fè map di yon moun lè w wè ke yon machann nan mache respektel pa sil bon yon pri ou wè ke l pa anfòm eseye pale avèl paske manman m manman m se youn nan machann sa yo m ka di. Manman Mafin kote l nan mache a epi li di l, Mete w bagay nan tèt ou wi, mete w bagay nan tèt ou pou w vin kote m paske solèy la cho. Pandan ke li menm, li nan tout mache a san anyen nan tèt li, l ap chèche yon jan pou l bagay mwen. M pa di ke m te yon moun ki te nan mizè kòmsi m bezwen manje non. Manman m te toujou fè yon fason pou l ban m tout sa ke m bezwen. Pe enpòt se pa gran choz, men m te toujou satisfè nan sa ke manman m ap ban mwen. Paske manman m pito koud rad sou li pou l ban m kòb pou m achte rad. M raple m ke manman m pa t gen kòb, e pi m te wè tout timoun gen tenis. Donk son istwa ki grave nan tèt mwen. E m te vle posede yon tenis. Donk manman m pat gen kòb pou l te ban m tenis lan, bagay sa yo. Men m pat vle di l sa paske m pa, m pa, m te twouve ke li pat gen kòb. Men kanmenm m fè tout jounen an, m fè tout jounen an fache. M fè tout jounen an fache. Li mande men papa manje sa w genyen, papa sesi, papa sela. Epi m di manman m bezwen yon tenis. Li dim konbyen tenis lan vann mwen bal pri tenis lan li dim bon yòl ou bezwen ou bezwen tenis m pa gen kòb sa la non tenis se yon style tenis ou pa ka achte yon lòt bagay m di non manman tout timoun genyen se li menm kem vle manman m di enben m te gen yon kòb la m tap pran lal m achte yon sandal pou m met nan pyem men kòm ou bezwen yon tenis map bay kout sandal la pou m ka. Achte tenis lan pou ou. Epi, manman m di lè l sot nan mache, nenpòt sa l fè a, l ap achte l pou mwen. Epi, lè l fini vrèman, li achte l pou mwen. Donk, li te toujou sou moun. Li te toujou la pou mwen. Epi. M raple m ke lè ke m fin lekòl, m di manman m, fòk ou voye m nan inivèsite Pòtoprens. Li di m, Yòl, m pa ka, m pa ka peye inivèsite Pòtoprens non, m pa kapab. Men, pandan sa, m ap fè, m ap fè yon bagay pou m wè, pou m wè si ke m ka, m ka voye w nan inivèsite Pòtoprens. Men pou le moman. Eseye pran yon ti kou kote w ye an. Donk nou te Akayè. Nou pran yon ti kou kote mi an pou l ka peye kou an pou m ka al ladan l pandansetan. Donk m te vin kòmanse ale apre. Te konn te gen yon maladi kè donk chak lè ke m tande bal kè m ap monte monte monte monte donk m pat ka trete epi yon bon jou marenn mwen anfèt kote ke m ap viv lan li di m pou m vin jwenn li pou l ka mennen m lopital poutèt maladi kè lan paske m pat m pat ok ditou epi mwen monte pòtoprens. M pa t ko fè on bon de mwa Pòtoprens, manman m te tounen lakay li, men se te 11 septanm 2025 kote ke bandi ta pral fè masak nan zòn lakay mwen. Anfèt, s on zòn prèske, prèske tout moun se fanmi, paske se pa, se pa t yon gran zòn. Donk se prèske tout moun se fanmi, tout moun konn moun, tout moun alèz avèk moun. Epi 11 septanm 2025, men li te gentan, masak la te gentan fèt nan aprè midi, lè ke yo rele m, yo di m konsa, bandi antre, yo fè masak, men konbyen moun ki mouri, men tèl moun ki mouri, men tèl moun ki mouri, m te kòmanse kriye, donk. Yon sèl jou, 46 moun mouri nan yon sèl masak. E m te gen, m te gen 2 tonton ladan l, yon matant. Imajine w ke yon moun pran yon manchèt l ap lage l sou yon moun ki vivan. E 46 moun sa, nan 46 moun sa se moun ke te leve, moun kap ba w konsèy, moun ke ou te leve avè yo, gen bagay ou fè avè yo just rete yon jou ou tande yo tiye 46 moun, kom si 46 moun ki te nan antouraj mwen, donk se bagay ke m leve m kriye chak jou paske. Jiska mentnan m pa ka, jiska mentnan m pa ka kwè absans sa yo, sof ke m kwè ke moun yo la, se mwen k pa nan zòn nan, donk depi m vin nan zòn nan m ap jwenn moun yo paske se pa yon bagay ke m kwè. Donk apre masak la. M pa t gen fòs pou m te pale, men avan lè ke m te rele manman m, manman m di ke sa ke yo touye, yo touye matant nou, yo touye tonton, bagay sa yo. M pa t, li met bagay, li di m, vyòl manman w, manman w pa gen kote pou l rete ankò. M pa gen pwoblèm pou Kayla ak Pèdye non, men pito yo pa t touye moun yo, te mèt yon pye bwa m a jwenn m a kouche anba pye bwa. M vin raple m ke m tonbe nan yon dezespwa. M tonbe nan yon dezespwa paske nan yon laj, m pa ka, m pa ka ede manman m fè anyen. Dayè li, li, li gentan, li pèdi tout afè l. M pa ka. M pa ka ede manman m nan anyen, m pa ka ede manman m fè anyen, tout, tout kòmsi m vin santi, m vin santi m nil. Donk sa vin koz tou m pa janm ka dòmi, m pa janm ka dòmi paske wè yon moun ki ta pase mizè avè w, ki te la pou ou. Donk se kòmsi tout, tout rèv mwen, tout espwa m tonbe nan dlo paske Mwen menm se pou manman m ta jwenn tout sa ke l bezwen. Donk m pa, m pa byen. M ap ka ede manman m men nan ki peyi? M pa, ki sa m ka ofri manman m? M pa ka ofri manman m anyen. Wè laj ap monte, m pa ka, m pa ka di l anyen. Pafwa e li menm k ap di m, m pa gen non men. Men sa ke m ap voye pou ou, pou w ka bagay paske depi tèt nou pa koupe. Nou gen espwa met chapo. Donk m pa ka, m pa ka, m pa ka fè anyen. Donk sa, sa te vin pouse m ekri yon liv paske manman m se moun ki fè tout, tout komès, kèlkeswa komès li an. Manman m pa pè fè l pou l ka ban m manje. Manman m son moun. ki toujou la pou mwen nan kèlkeswa moman li mèt ap joure m, li mèt ap sesi, li mèt bagay ap ban mwen. E si ke m gen yon edikasyon ki ase fòt, donk se akoz de manman m paske manman m fè tout sa l kapab, manman m mete m nan gwo lekòl, manman m tout sa ke l kapab. Men vin m wè ke m vreman pa kapab kòmsi pede pale avèk manman m nan telefòn paske sa. Sa manje m? Kisa ke m ka ofri l? M pa ka ofri l anyen. M pa ka fè anyen pou li. Lè ke m ap tande l ka ap di, pa egzanp, m te ka di ke m te ka ofri manman m yon bagay. Nan ki peyi ke m pral ka ofri manman m? Laj ap monte, de tanzantan.
M konnen ke gen moun ki pase le pire ke sa, men ki pa janm ka rakonte sa. Ki pa janm ka rakonte sa, men tout sa ke konsey mwen pou nou, se rete pozitif, donk pa Koute sa moun ap di sou ou poul fè enpak sou ou, pa okipe moun donk enstwi tèt ou, al lekòl se sa le plis enpòtan se sa, al lekòl, mete yon bagay nan tèt ou chak moun fè erè donk tout erè ka pa vini menm jan men se lè w fin fèl lan konn kijan pou reparel paske wi eske erè ka repare wi ou ka repare yon erè donk lè w lè ke w fin fèl lan pranl kòm fòs ou pranl kòm kòmsi bagay pou w avanse. Pa baze sou erè ke w fè an epi w tou pran tèt ou pou moun ke w ye an. Paske w fè yon erè w tou di, a, kòm m gentan fè erè a, pa gen moun ki pral pran m pou bon moun, bay sa, m tou mete tèt mwen nan limit sa. Non, se avanse, se kite sa ki pase a dèyè, eseye rachte w, fè ansòt ke ou rive, epi pa lage, penenpòt sa ke w ap travèse.